Sa m fè plis byen ke m fè plis mal. Ok.
Sa se pou fè moun. Eske genyen yon mwayen pou Anel Joseph ta fè yon ta ta mande yon lapè nan Vilaj de Dye nan gran ravin e oubyen e kont mesye e Tibwa avèk e baz Pilat yo?
Lapè an te gentan fèt, te gentan pala tout nèg nèt pou yo fè lapè a. Sepandan, 31 desanm, gen yon bagay ki pete, Chadege antre, pete do, bal tire, vini gen yon degre m di, nou pa kab goumen avèk pwòp Leta pa nou. Lè m te nan zòn nan mesye, depi Leta vini, Kote leta ka annik rele baban ranfò lap difisil poum rele ranfò ok m annik vini m kache kòm si yo nan korodon sa m nan lòt korodon an dwon anlè cha de gè atè ok m pa pete yon bal poutèt pou yon grenn cheve nan tèt yon pèp pa mouri yon moun pa mouri pase lè moun yo mouri nan yon jou m konn ap fè 7 antèman yon jou map fè 7 antèman se pa nèg se pa moun ki gen zam non. Se lòt mou inosan lè yo pral achte kontra elèogan si nèg pilat gen dwa di moun sa patizan anèl wi li vin men lap pase pòtay yo touyel lè sa antou ka baz pilat menm baz pilat la se baz minis jistis lan li e pa se sikman denil sa lèl te komisè. Li te konn ap vann nèg pilat yo zam konn ka konn m ka di tout fason zam yo konn ap pase ap vann nèg pilat zam koulye a li menm li vin egrèt li te annik vini li pat antre kòb pou l te antre lè l te komisè an koulye a l vin minis jistis koulye a l mete nèg pilat a babyekyou nèg ti bwa ap fè resèt tout lavi l kraze lari anba kout bòs bal epitou pou y ap di nèg di la epi pou y ap pote kòb ba li.

Genyen 2 mi 2 2 moun ki pa gen okenn rapò avèk gang avèk nèg a zam anndan e vilaj de Dye. Mesye yo pran lapolis pran yo nan yon blende yo pote yo bay nèg kòk dò yo e yo rache yo a manchèt yo rache yo tout trip yo deyò. Èske ou gen enfòmasyon sa a? M gen enfòmasyon sa a pase mwen menm pito kòm se m gen enfòmasyon sa a e menm bagay sa a m sot di w talè a pase ou konnen bagay yo anpil. Si se 2 moun pa gen moun, si se 2 moun pa gen moun non, e mwen te kapab di w ki depi ki dat depi m leve je m klè m tande nèg pilat ap fè moun abi kòm si yo yon ti gwoup nèg yo yon ti gwoup gwoup pa yo plis minis jistis lan kòm si kòm si pou yo gen pouvwa pou yo di yo ka anik yo mete yon gwoup zero pou yo fè sa yo vle depi yo tande nèg lan se ti vòlè yo tchwe moun nan ti vòlè yo wè se yon se yon bagay m konn reyalite an. Nèg sa gen dwa kite yon magazen pou yon moun, yo leve nan nwit, yo kase l, nan apre lè yo kanpe yon moun deyè, kaptenn machin ki pral kafou, enfòmatizan, yo pow pow yo tchwe moun nan, yal di moun nan wi, wi m tchwe entèl wi, m jwenn moun ki te tchwe moun nan, poutan se fot yap pase moun nan pa konn anyen, yap pase epi pou yap fè moun magazen, pouki moun nan pa gon ti kòb labank eskont pou mwen menm Anèl Jozèf pou m pral wè, m pral fè moun nan. Banm kob chak samedi. Ok m pa meri m pa meri pou m ap fè moun nan nou konnen kounye a ti man m gitan ti benefis nan l li pa genyen l ankò non li nan manman lajan l ap manje pou nan plote ti patat li atè lè w gade pou nèg lan vin ak gwo zab li bèk li kòmsi an l ap annik ti ap banm kòb ou gade menm 3 4 moun ap fè resèt nan yon sèl ti malere e tout bagay sa ki fè m mal mwen menm. Ok
ou nan prizon Arnel Joseph ou pa konnen kilè wap sòti kòman ou wè avni ou demen kòman ou wè demen an anndan peyi dayiti?
Antouka an 2011 m te di sa deja m pa byen repete 2011 map sòti map sòti tout kijan swa m disparèt nan prizon an swa m pi fò t fò m.

Nan prizon an, m vle, si leta akonpanye m, m vle chanje konplètman ni twazyèm nan, se pa sèl twazyèm nan, peyi a. Yo konn sa, mwen menm, m ka met lapè a mwen menm, nan 5 segond. M ka met lapè, se pa nan bouch non, kòmsi mwen gen yon ti bagay konsa ap prale, depi yo ba li yon 100 mil goud, l ap radote, li pa konn kòb, non. M pako janm ko manje kòb pouvwa mwen menm. Ok m manje kòb pouvwa m di sa mwen menm. Zam nan menm yo se zam ilegal yo ye. Depi m wè bagay grannèg la ap pase e m e m grangou e pèp pa m nan grangou m pito pran m sa m ap pran m pran m epi rès lan m patajel avè pèp la. Konsa m konsa m te kanpe ok bon tan yon moun pa tande m tande l di m fè malere abi m pran ti bous tabilye malere telefòn malere ok. Dakò ok e e e studio èske w gen kesyon? Bon, sa ke se eklèsisman sa m te bezwen gen paske te gen moun ki te rele, yo ta poze kesyon eske se vre se Arnel Joseph ki ap pale a? Arnel Joseph, tèt cheve.
Wi, wi.
Alò, si l an prizon Kwadèboukè. Prizon sivil Kwadèboukè. Wi, prizon sivil Kwadèboukè. E pi gen yon lòt moun ki poze yon kesyon, l di konsa, Poukisa k fè le pli souvan nou atake. Moun ki pi mal yo malere k ap lòke patat yo jan w sot di an, epi pandansetan gwo moun yo kidon pa okipe yo.
Se pa mwen menm non ki fè malere a bi. M di w yon pakèt se de nèg ki anfas de w, nèg ki lat. Kòmsi yo pran pòz legal yo menmsi yo kanpe devan w. Yo gen dwa arete w la, yo antre nan yon komisari. Ki kote? Ki kote sa pou on pran on bandi tout moun konnen se bandi sa la police te arete on moun epi pou bandi an al nan komisè al mande aksè yo bal bandi an swa cha de gè yo mete nan cha de gè li vin pran moun nan nan stil police nan ta vle lal antre nan baz li tchwe moun nan mwen menm se nèg sa yo mdi w ki gen moto vòl lan nan men yo kap fè jan de abi sa yo se pa mwen menm non lè moun nan gen ti bank bòlèt yo yo met depoze CV ok banm tèl kòb chak samdi. Mwen pou mwen, yo gen plizyè moun kap fè epi li sot pou yo. M di se bagay sa m kont mwen menm. Ou pa janm fè m ale keba abi. Lè w gen zam, si se vòlò w ye, moute anlè kot mizak yo ye a, si w ap fè a fè l, epi vin pataje nan geto an. Wi e e Anel, Anel. Anel, E sè ke gen yon dènye kesyon ki vin jwenn nou, yo di n ke si ou menm ou pa pè pou vi ou, paske lè ou te fenk arete ou te denonse yon pakèt bann moun ki te konn kolabore avèk ou, si ou pa pè pou vi w lan prizon an? Bon m di w,

Yon premye gwoup moun yo te annik arete yo di se nèg Amel, Ebeto, yon bagay menm moun sa yo m pa rekonèt. M pa rekonèt moun sa yo, moun ap radote bagay, m pa espri bagay sa. Mwen menm m se yon nèg, tout kote m te kouche atè nèg ap maltrete m ap trennen m, m gen tout mak sa sou mwen. M gen tout mak lan, epi m kanpe dan, m di se n ap tye m tye m, nou fini. Epi 2011 yo te fè, nou te fè.

Sitwon sipoze soti komsi yon ero, yon egzanp pou tout bandi kap fè api nan tout sans ki pa bon, ki pa nomal. Ok, sa vle di ke ou pa gen okenn regrè, ou pa gen okenn regrè.
Paske banm diw, mwen menm m pa kache diw, si nou pat konnen m te reprezante Desalin lèm soti, map montre nou sa. Ok, dakò. Sa vle di ke ou pa gen okenn regrè.
M pa gen okenn erè. Batay kontinye. Batay kontinye. Ou wè mwen menm? Alò, ou wè lè yon moun ap bwè fò w dakò sou. Paske mwen la, ou wè jodi an, timoun jodi, granmoun demen. Dakò.
Jou pou jou, m ap pi fò, epi m pa ta vle pou m rete nan fami an tout tan. Ok.
Voye moun ak sak kouri sou moun map kouri pou mwen bon dakò. Nou swete ke medsen yo vin wè ou e kòm ou lanse mesaj la m panse ke gen anpil medsen ki an Ayiti kap tande ou ki kapab fè dilijans pou yo ta fè yon jan pou yo ta vin wè nou nan nan nan nan penitansye nan nan prizon kwadèboukè a paske

Fè komsi ou gen respè anpil pou nèg lan pa maltrete w, sitou pou moun ki pa gen respè yo. Ok, dakò. Bon, mèsi, se yon plezi, na, na gentan repale ankò, pran swen w epi fè atansyon. Kòman sante an ye? An sante an pa nòmal menm. Depi lè mwen oblije malad depi lakay mwen jiska rive lopital jis m vin rive nan prizon an aktyèlman la ok e kisa otorite yo diw
m pa gen okenn kontwòl otorite ni ki pou vin pale avèm ni pou m pase devan jij ni pou okenn moun vin tande m la aktyèlman jiska prezan ok.
Lèw di e sante an pa nòmal men kisaw genyen kisaw santi.
M ap touse epi m santi m ap mal espire. Ou konprann? M ap mal espire se gòj mwen ap grate m. E pye an, pye an aktiyèlman pye an pa janm kòmsi vle kòmsi bon yon ti souf avèk doulè. Ok. Ok.
Èske pa gen okenn medsen ki vin wè w anndan anndan penitansye a? Pa gen okenn medsen. Pase on fwa konsa pou on dispansè, on fwa konsa ou ka on medsen pase pa pase pou wèl aktyèlman kote li a.
Ou sot ou fèk sot di nou ke wap touse ou gen gòj grate ki sa ankò?
Mwen map mal espire aktyèlman pa kache di w.

Bonswa epi pou on dispansè gro dispansè se kay la se non on dispansè lwen pa gen okenn medikaman ladann aktyèlman devanm gen devanm gen de bagay m konn oblije frape barye a yo mennenm yo mennenm dispansè devanm poum janm wè moun pi fò de se poul m di si map si yap pote on ti medikaman pou mwen pito pote nan se lwen se tankou pa gen.

Pa gen okenn sivik fèt sou yo, moun yo ap mouri pa gen okenn sivik fèt sou yo. Aktyèlman menm, m pa menm konnen si se pa kowona m gen, pase pa gen yon gwo medsen ki pou vin gade kisa m gen menm aktyèlman. Ok, sa vle di ke tout sentom yo ou fè ti moun yo. Plis moun ki mouri se granmoun ki mouri plis toujou.

Bon ok e move odè pske yo anvi touye w andedan aktyèlman ok e depi jou w antre anndan penitansye an pa gen okenn otorite oubyen okenn medsen yo voye vin wè w kiyès ki vin pale avè w? Pa gen okenn moun sèl lè m te lopital benamez m te vin rive dcpj epi tou gen kèk moun k ap vin tande m sivan sivan gen moun ki konn vini m pa konn kiyès yo ye. Epi yo vin poze m kesyon, m reponn yo kesyon an korèkteman. Depi lè m fin la, nan prizon an aktyèlman m pa gen okenn moun moun sa yo menm.
Okenn moun ki vin akonpati.
Ok, Anel Joseph, de ki sa yo repwoche w? Yo repwoche m kòmsi se yon nèg kòmsi k ap fè latwoublay, kòmsi yo ban m, yo di chèf gang mwen ye. Mwen m pa konnen bon chèf gang mwen menm. Ou se yon revolisyonè pou pou moun ki pi ba yo. Pase ou gentan wè peyi an, lè w pa gen ou pi pa gen. Moun nan rich li vin pi rich, ou an pòv vin pi pòv. Epi moun ki genyen yo pa vle pataje avè sa k pi ba yo. Se poutèt sa m kanpe yon fwa avè w kòm si mwen m pa ni yo ni se mwen k pwoblèm peyi an. Menm yon kote jounen jodi an, pa konnen si pi mal peyi an pi mal, si se pi byen l pi byen. Kòm si si yo gen de je y ap wè. Ok ok sa kap pase kounya nan peyi an eske ou sansib a sa?
Sa kap pase nan peyi an aktyèlman m gen yon ti televizyon menm si yo pa bay kouran ti jeneratè sou pase pafwa sa bagay map gade men bagay sa yo panikem. Ok.
Yo panikem.
Prezidan, Sa vle di ke sitiyasyon an trè konplike pou ou? Ou pa konnen si w gen kowona, pa gen medsen k vin wè w, pa gen lajistis ki vin tande w? Èske gen otorite nan leta a, èske gen moun ki vin, anyen menm pa vin tande w? Pa gen moun ki vin tande m. Epi, yon jou pi piti 6 moun ap mouri pa jou. 6 moun ap mouri, ok. Ann dan prizon. Depi sa rive.
Gen de lèw mouri pa dwa gen de lèw mouri pa vle pase yo gnlwa vini yap frape barye an lè chèf yo pa vini atan chèf yo pa vini atan yo vini jous demen si Dye vle an apre lèw mande lèw mande lòd lòt prizonye yo di konsa se yo tou fòk touye moun yo se mal espire epi tou se jan maladi kowona ebe yo bay tout bagay yo genyen plis pwoblèm mwen genyen pa gen manje nan prizon an Ok pa gen manje nan prizon an.
Wi pa gen manje nan prizon an pwoblèm ki genyen an menm mwen menm si tankou m gen yon ti manje m oblije ap manyen l nan yon ti chache pou mwen moun ki pi mal m oblije ap manje l avèk 10 moun epi gen pafwa m konn di m konn an plis ke moun nan ou konnen gen moun nan depi tout moun konnen non anèl la gen moun ki pa konn di zòj lan li va va di papa cheri papa cheri ban m yon bagay m oblije si m gen yon ti manje m te ka manje a 2 moun m oblije pataje l avè yo.
Ok suggestion manan. Wi wi m te vle poze anel yon kesyon la. Wi wi anel gen yon script la kap poze yon kesyon. Wi paske gen moun ki isit nan Montreal kap mande eske vreman se anel Joseph kap pale la vilaj de Dieu ansyen chef vilaj de Dieu. Anel Joseph. Chèf, kòm sou banm monchè plan m kenbel pou ou mwen pa di se lach mwen ye revolisyon vilaj dezdye pou ou malere ki fiba yo banm pase yo banm tout non yo banm tout non yo pase lè tout non yo vin kanpe devan m m oblije pran eskonsablite tout non yo. Wi, yon dezyèm kesyon èske pa egzanp paske a yon sèten moman anpil moun tap mande ki kote w ye èske w lan prizon èske w gon tretman favè Gen moun ki di ou vwayaje, gen moun ki di ou se nan anbasad amerikèn ou anprizone, tout bagay sa yo. Ou bèl e byen lan penitansye nasyonal.
M lan prizon sivil Kwadèboukè. Ah bon ok. Ok. Men eske w gen tretman de favè? Paske yo di ke. Mwen pa gen tretman. Mwen. Pa gen yon bon tretman. M pa gen yon bon tretman. Pa gen yon bon tretman la. Aktyèlman, pou sa m wè nan prizon an, plis k ap touye moun yo, ki fè moun yo gen plis maladi toujou, moun yo ap soufri. Si yo ba ou manje la a katrè apremidi, yo la pou katrè apremidi ankò. Men, Anèl. Pwoblèm ki gen ankò.
Pwoblèm ki gen ankò. Orèl tou gon ti kòb ki vini yo vlel vini pakam lè lesi vini pakam pase yo bay moun nan pa san dola pase lè w penitansye lè m te fè prizon penitansye si moun nan gon ti bout pen li patajel ok lè moun gen gen prizonye ki nan prizon an Epi yo pa janm gen kontwòl fanmi yo, yo gen dwa gen 10 an, 15 an, yo pa janm parèt devan jij, yo pa gen kontwòl fanmi yo, kounye a pou oblije lave, lave rad, lave veso, pou lòt prizonye ki pi miyò yo. Lè yo gen chachè manje yo vini, yo pataje ti sik, ti pen pou moun sa yo. Lè m vin la se detwi yo detwi prizonye aktyèlman. Se detwi yo detwi prizonye. Anel, wi, wi, ou mèt pale. Leta pa janm fè gras.
Leta pa janm fè gras epi tou

Paske w la a. M pa egrèt, m vin pi fò ke jan m te ye a aktyèlman. Si m te mouri m t ap egrèt. Ok.
Men èske w èske w san ou ou ou konnen tou gen anpil akizasyon kont ou, moun ki ki fè dè zak ke ki pa ki pa kòrèk nan sosyete a?
Mwen konnen, epi tou sa pa yon pwoblèm pou mwen, pase se yon byen m t ap fè e m te plis kwè nan pataje. Pase moun gwo otorite anlè yo, lè se yon machin blende vit vit pa fimen, Maje di di m ale pap ka wè yo pase mwen ma pye avè yo di m pase yon kote m pake machin mwen swa m sou cheval lan m sou motosiklèt lan m sou bekàn lan e wap di m ya nèt gonw bagay mwen m fin gen yon mil goud m patajel avè yo. Dakò.
Eske tou ou rekonèt tou gen akizasyon ke ou ta akizasyon ke moun ki mouri nan mesye vilaj de dye yo? Mèsi, repete mo a. Eske ou rekonèt tou gen akizasyon yo pote kont ou kòm moun kap tiye moun?

Kien ou te ka wè yon minis jistis Lucmane Dele ok m pa konn non l byen pase mwen menm konsa m pale kijan se tankou gang ak gang ap goumen pou ou bliye pou yon ti gwoup gang ap fè ak goumen ak gang aran jiskase ou bloke la ki kote ou pase ou konn wè bagay sa pou leta

Mete nan cha ui frè. Kounye la yo annik bloke tout kote sa separatè yo mete yon ti baryè kounye la nèg nan cha chak ti malen pase bal tèt chak ti non monchè ou paka wè ou paka wè se yon gwoup gang yo mete anba nan cha kap goumen yon gwoup gang yo bare yo li kmande li bay inifòm. Si Tanko pa konpetan pou travay lan, fò misye al fè sa pou l fè. Konprann? Nan yon sal pi fò.
Ok. M fin pa remake ke tout enfòmasyon sa yo. Eskize m. Tout moun k ap mouri se pa pandemi ki konn mouri koz moun yo pase nan vilaj de Dye. Ou pa ka pran tout moun se menm. Se yon popilasyon k ap viv nan zòn lan. Ou mande pou tout bay zòn lan. Ou bay konbe tan. Ou wè son wè se se yon gè mi yon gè lap lap lap bay nan peyi a menm. Ok lè ou bay twa jou ou bay twa jou bay pou pran vilaj gen plis dezòd ki fèt pase lè ou gade ou pat konn tande moun ap mouri pòtay ou pat konn tande moun ap mouri bisantnè lèm te la lè misye bay deklarasyon an li menm Ou vin kòmsi ou vin ou vin mete plim sou popilasyon an kòmsi ou vin mete lajistis lan kòmsi nan dout fèt paske wap di yon bagay ou paka fè menm nan dòmi.
Ok Anel jodi an mwen ap pale avèk ou la èske ta pral poze kesyon ki pral vrèman konsène ou èske ou kapab di nou ou ka reponn oubyen ou ka pa reponn ki lyen ou avèk Gracia Delva?
M pa gen lye avek Gracia Delva sèm. Gracia Delva machanm poste yo se bon nèg m janm kapab wè. Men moun machan se yon moun ki difisil pou wè Gracia. M pa gen okenn alye avè nèg konsa ok. Ok ok dakò paske fòk nou poze kesyon yo pou moun yo ka konnen. Sa pa yon pwoblèm ou mèt poze m kesyon vre ok. Gilyen ou eske ou nan vi pa ou ou janm pale nan telefòn avèk prezidan Jovenel Moïse inkilpe? Bonjou bonjou bon lè konsa se goumen kap goumen kont li ok m pa gen okenn rapò avèl pase se poutèt sa lèm te pran lari a avè pèp lan m tap mache tout kanapevè tout bèlè pèp bèlè a te vin nan vilaj mal lakay yo tou

Yon trèt pa tap rele viv mwen. Ok ok sa vle di ke ou menm nan konsyans paw ou konnen ke ou pa tiye moun ou pa fè mal Mèsi?
Nan konsyans paw ou konnen ou pa tiye moun epi ou pa fè moun mal. M pa fè mal e pa gen pa gen moun ki pafè non pa gen moun ki pafè si moun nan anmèdem li jwenn mwen nan 5 segond lap jwenn mwen pa gen mwen menm m pa Bondye m pa wè m pa ka di konsa m pa fè yon sèl bagay m fè plis byen kem fè plis mal.
Ok sa se pou fè moun. Eske genyen yon mwayen pou Anel Joseph ta mande yon lapè nan vilaj de Dye nan gran ravin e oubyen kont mesye Kibo avèk baz pilat yo?
Lapè an te gintan fèt, te gintan pala tout nèt nèt pou yo fè lapè a. Sepandan 31 desanm gen yon bagay ki pete, chadegè antre, Petro bal tire vini bon dege mdi nou pakab goumen ae prop leta pa nou lem te nan zon nan mesye depi leta vini kote leta ka annik rele pa ranfo lap difisil poum rele ranfo ok m annik vini m kache kom si yo nan korodon sa m nan lot korodon an dron anle cha dege ate

Baz pdep la se baz Minis Jistis lan li ye pase Rickman Delisle sa lèl te komisè li te konn ap vann nèg pilat yo zam m konn m ka konn m ka di tout fason zam yo konn ap pase ap vann nèg pilat zam koulye a li menm li vin egrèt li te annik vini li pat antre twòp pou l te antre lèl te komisè an pou lal vin Minis Jistis Ou lal mete nèg Trinidad Barbecue, nèg ti bwa, ap fè resèt tout lavi l, kraze lavi l anba kout bòl, an bal epi tou pou y ap endimeyi nèg vilaj epi pou y ap pote kòb ba li. Mwen m gen bagay sa yo, may wè zam mwen genyen, bout zam mwen genyen a tikèt yo ye, a tikèt yo ye, m pa sèvi avè zam pou yon nèg vini. M ka afiche tout zam mwen nèt. Ou don gade wè si gon zam ki ron nan menw la polis nan menm la. Ok sa vle di ke zam ou genyen yo legal men kòman ou fè achte yo.
Banm diw gen bagay ki ret pèsonèl a mwen menm. Ok dakò annou ale e yè swa yè swa gen enfòmasyon genyen 2 mi 2 2 moun ki pa gen okenn rapò avèk gang avèk nèg a zam anndan e vilaj de Dye mesye yo pran lapolis pran yo nan yon blende yo pote yo bay nèg kòk dò yo Yo rache yo a manchèt, yo rache yo tout trip yo deyò. Èske ou gen enfòmasyon sa a? M gen enfòmasyon sa a, pase mwen menm pito kòm se m gen enfòmasyon sa a, e menm bagay sa a m sot di w talè a, pase ou konnen bagay yo anpil. Si se 2 moun, pa gen moun. Si se 2 moun, pa gen moun non. E mwen te kapab di w, depi ki dat, depi m leve, je m klè m tande nèg ki la t ap fè moun abi. Kòm si yo yon ti gwoup. Nèg yo gen yon ti gwoup, gwoup pa yo, plis minis jistis lan kòmsi, kòmsi pou yo gen pouvwa pou yo di yo ka annik, yo mete yon gwoup ze yo pou yo fè sa yo vle depi yo tande nèg lan se ti vòlè yo tchwe moun nan. Ti vòlè, e wè se yon bagay m konn reyalite an. Nèg sa gen dwa ap fè yon magazen pou yon moun, yo leve nan nwit, yo kase l, annapre lè yo kanpe yon moun deyò an k ap tann machin ki pral kafou, e sa matizan, yo pow pow yo tchwe moun nan, y al di moun nan, Wi m t tchwe tel wi m jwenn moun ki te tchwe moun nan poutan se fot yap pase moun nan pa konn anyen yap pase epi pou yap fè moun magazen pouki moun nan pa gon ti kob la bank eskont pou mwen menm Anel Joseph pou m pral wè m pral fè moun nan banm kob chak samdi. Bon m pa meri m pa meri pou mwen fè moun nan kounya si m gitan ti benefis lan li pa genyen l ankò non e nan manman lajan l ap manje wi pou n ap flote si pa n ap teatè lè w gade pou nèg lan vin ak gwo zam li bèk li kòmsi l ap annik di pa ban m kòb e w gade menm 3 4 moun ap sève tèt nan yon sèl ti malere se tout bagay sa a ki fè m mal mwen menm. Ok
ou nan prizon Anel Joseph ou pa konnen kilè wap sòti kòman ou wè avni w.

Si m soti nan prizon an, m vle, si Leta akonpanye m, m vle chanje konplètman li twazyèm nan, se pa sèl twazyèm nan, peyi a. Yo konn sa, mwen menm, m ka met lapè a mwen menm, nan senk segonn. M ka met lapè, se pa nan bouch non, kòm di mwen gen yon ti babye kouz ap prale, depi yo ba li yon san mil goud, l ap radote, li pa konn kòb. Non, m pa ko janm ko manje kòb pouvwa mwen menm. Oke m manje kòb pouvwa m di sa mwen menm. Zam nan menm yo se zam ilegal yo ye depi m wè bagay grenèg la ap pase em em grangou ke pèp pam nan grangou m pito pran sa map pran m pranl epi rès lan m patajel ak pèp la konsa m konsa m te kanpe ok bon lè yon moun pa sivim m tande l di m fè malere abi m pran ti kous pa bilye malere telefòn malere ok.

Wi sivil kwadeboukè. Wi rezon sivil kwadeboukè. Epi gen yon lòt moun ki poze yon kesyon li di konsa wi sa k fè le pli souvan nou atake moun ki pi mal yo malere k ap lote patat yo jan w sot di an epi pandan se tan gwo moun yo nou pa okipe yo.
Se pa mwen menm non ki fè malere a pi m di w yon pakèt se 2 nèg ki anfas ou nèg pilat. Kòmsi yo pran pòz legal yo menm si yo kanpe devan yon yo gen dwa arete w la yo antre nan yon komisarya ki kote? Ki kote sa pou pou yon bandi tout moun konnen se bandi se pa lapolis ki arete yon moun epi pou bandi an al nan komisarya al mande aksè yo ba l bandi an swa cha de gè yo mete l nan cha de gè li vin pran moun nan nan stil polis nan ap rele l al antre nan baz li tchwe moun nan. Bon mesye nèg sa m di w ki gen monopòl lan nan men yo kap fè jan de abi sa yo se pa mwen menm non lè moun nan gen ti bank bòlèt li yo yo met depoze CV ok banm tèl kòb chak samdi map voye moun yo gen plizyè moun kap fè eksept pou yo m enterese bagay sa yo m kont mwen menm ou pa dwe fè m ale kiba abi lè w gen zam Ou se vòlò e, moute anlè kot milat yo ye a swa fè afè l epi vin pataje nan geto an. Wi e e Anel Anel Anel e e sè ke gen yon dènye kesyon ki vin jwenn nou yo di n ke si ou menm ou pa pè pou vi ou paske lè ou te fèk arete ou te denonse yon pakèt bann moun e e ki te konn kolabore avèk ou si ou pa pè pou vi w nan prizon an. Banm di w, ex ou tande sa? Sou radyo e zè sou youtube.
Padon?
Ex ou tande sa nan radyo a bouch pa m e sa se yon moun kap di w. Anvan m reponn yon kesyon. Non m tou bon men gen enfòmasyon an tou ki sansiv se si ke ou gen kontak a yon seri de moun Amel.
Non banm di w, yo te arete yon pakèt de premye gwoup moun.

Nan tout sans ki pa bon, ki pa nòmal. Ok. Sa vle di ke ou pa gen okenn regrè, ou pa gen okenn regrè. Pase banm diw, mwen menm, m pa kache diw. Tripotay lakay. Si nou pat konnen m te reprezante Dessalines lè m soti, m ap montre nou sa. Ok.
Dakò. Sa vle di ke ou pa gen okenn regrè.
M pa gen okenn erè. Batay kontinye.
Batay kontinye. Anben nou se. Ah non. Ou mèt ale. Lè yon moun apre fò w dakò sou. Paske wè la, wè jodi an ti moun jodi gran moun demen. Dakò.
Jou jou m ap pi fò epi m pa ta vle pou m rete nan Samia tout tan. Ok Nou Dakò Nou swete ke medsen yo vin wè ou e kòm ou lanse mesaj la m panse ke gen anpil medsen ki an Ayiti kap tande ou ki kapab fè dilijans pou yo ta fè yon jan pou yo ta vin wè nou nan penitansye e nan prizon kwadèboukè a paske ou santi ke fason w malad la ou genlè se ta kowonaviris ou ta genyen.

Map diw merci le fait que ou toujou branche sou chanel YouTube sa. Map diw surtout pa bliye pou subscribe oubyen abone. Koman ou ka fè sa? Wap klike sou bouton ki make subscribe la anba video a oubyen abone a. Klike sou li pa ezite fè sa. Epi tou klike sou ti cloche la pou wap jwenn notification a chak fwa nou andirèk oubyen nou lage yon video. Sa vle di ou pap janm manke anyen de nou. E paj la nou la pou nou sèvi yo. Epi pa janm bliye pou toujou pataje video sa avèk koute l. Chak sou fin gade sou sou chanèl sa pa bliye pataje l. Pil!